Frèm ak sèm yo ankò yn fwa mwen salye nou dan le non de Jezi Hallelujah Gen de pafwa nan lavi si w ap chache rekonpans nan men lèzòm aktyèlman nan moman ke n ap viv la ebyen ou sispann fè byen depi w ap chache remèsiman nan men lèzòm ebyen ou fin kontinye fè byen. Pase aktyèlman la a, kounye a la wap jwenn plis moun ki engra ke moun ki rekonesan. Wap jwenn sa menm anndan lakay ou, ou ka jwenn sa menm kote bò kote w wap travay, wap jwenn sa nan zanmi w, wap jwenn sa menm anndan legliz. Wap jwenn gen plis moun ki engra ke w jwenn moun ki rekonesan, e si w ap chache rekonesans ankò mwen di w nan men lèzòm, ebyen fè byen w lan li fini. Paske ou gen dwa wè ou rann moun anpil sèvis, men moun nan pa di w mèsi. Pou yon egzanp, ou gen dwa moun nan ap rele w Ayiti vire tounen l ap di w voye ba li, li gen pwoblèm. ou toujou voye ba li. Le jou l ta rele w, li di w l gen pwoblèm pou w voye ba li, lè w pa voye ba li, se kòmsi ou pa t janm konn voye ba li. Se kòmsi ou pa t janm te fè anyen. E si w ap gade sou sa, ebyen voye kòb ba li a, sa fini. gen de seri de moun w ap rann yo sèvis toutan. Ou gen dwa rann moun nan dis sèvis. Sou onzyèm nan, ou di moun nan konsa ke, A, jodi a ou p ap kapab non, paske ou okipe gen de seri de bagay ou pral fè. Tou lè dis sèvis ou te konn rann moun nan depi avan, ou te rann moun nan depi avan an, ebyen li pase tout anba pye, se kòmsi ou pa t jamè rann moun nan sèvis. Ou jwenn plis engratitid nan men lèzòm ke w jwenn moun k ap rekonpanse w, ke w jwenn moun k ap remèsye w. Menm anndan legliz, kounye a la, kèlkeswa sèvis ou rann nan, moun nan menm mèsi li pap di w. Yo confuse remèsiman an ansanm avèk la glwa de Dye. Kounye a la, tout pifò moun, depi ou pale ansanm avè yo, depi ou rann yo sèvis, yo di, Tout glwa pou Bondye, yo pa menm di w mèsi. Nou konnen tout glwa e pou Bondye l ye, men Bondye se avèk moun nan li sèvi pou l rann ou sèvis. Ou sipoze remèsye l. Ou rele yon moun ou di moun nan pou l pase chache w pou l mennen w nan travay. Moun nan pase chache w li mennen w nan travay. Moun nan al fè gaz e li k al fè gaz li. Li pèdi nan lè pa li, li pase pran w. Epi li mennen w al travay. Epi menm remèsye w pa remèsye l, ou di tout glwa pou Bondye. men se Bondye se li menm Bondye chwazi li sèvi ansanm avè l li retire nan lè li epi pou l mennen w al travay epi menm remèsye ou pa ka remèsye l sa vle di ke engratitid la li antre menm anndan legliz kèlkeswa sa w fè pou moun nan moun nan se kòm si ke ou pa t janm fè anyen pou li se kòm si ke tout sa w te fè yo se ryen de tè Ou kite kay ou vire tounen ou pran moun nan ou pase wal chache moun nan ou mennen moun nan legliz pandan se tan li menm li pa tap fèl li pa tap pèdi tout tan sa poul ap pase chache al pran chak moun nan kay tout kote poul mennen moun nan legliz men pandan se tan li pap di ou mèsi. se kòmsi ke ou dwe l sa. Frè m ak sè m yo, si w ap gade sou sa kounye a la, ebyen, fè byen w lan, li tèmine. Paske, lèzòm nan, se konsa l ye kounye a la. W ap jwenn pifò ladan yo, se engra yo ye, an menm anndan lakay ou. ou fè manje pou moun nan, moun nan chita al manje, li pap janm di w mèsi pou tan ou pèdi ou fè manje a pou li a. Li pa wè sa. Okontrè, la leve gwo diskisyon avè w si manje a gen yon bagay li manke, osinon si manje a gen yon bagay an plis ladan l li pa ta sipoze genyen. Li fè plis diskisyon avè w sou sa olye l remèsye w. Ou pèdi tan w al nan londri pou moun nan, ou fè tout kalite bagay nan londri a ou pèdi tout tan ou nan londri a epi ou tounen olye pou moun nan remèsye ou moun nan wè ou pèdi twòp tan nan londri a osinon si gon bagay on rad li ki gate bon se tèt chaje li oblije fè bri sou ou epi lap ret tann ankò ki lòt fwa ou pral nan londri poul bo ale pou al fè menm bagay la se kòmsi ou vin rete ak moun nan. li pap remèsye w, li la pou l fè diskisyon avè w e l ap ret tann ou fè plis bagay pou li toujou. Epi ou menm, si w ap ret tann remèsiman nan men l, ebyen afè al fè londri pou li a, bliye bagay konsa l fini. Afè leve fè manje vire tounen an, ou ta bliye bagay konsa bagay sa t ap fini. Se paske ou pa gade sou remèsi moun nan, se paske ou pa gade sou rekonesans moun nan. ki fè ke ou kontinye fè manje nan kay la, ki fè ke ou kontinye al fè londri nan kay la, ki fè ke ou toujou pase al chache moun pou w mennen yo legliz, se paske w pa gade sou remèsiman moun nan, se paske w pa gade sou rekonesans moun nan. Si w t ap gade sou sa, ou t ap, byen ou t ap fini. Lè nou pran pasaj sa a, lè 9 lepre yo pa vini, ebyen Jezi te ka di konsa ke, bon, e konsa lèzòm engra, ebyen m ap sispann. Non, li pa sispann. Apre l fin geri 10 lepre yo, li toujou kontinye ale ap fè gerizon. Li toujou ap fè gras. Pou jiska mentnan, l ap fè gras, l ap fè gerizon. Men si ta pretann sou rekonesans lèzòm, si ta pretann sou remèsiman lèzòm, mwen avèw nou patap geri non lè nou malad men li pa gade sou sa li gade sou gras li sou favè li sou mizèrikòd li ki kapab fè ke nou menm nou kapab jwenn gras li nou kapab jwenn benediksyon li nou kapab jwenn padon li nou kapab geri ou menm tou Pa gade sou lèzòm. Paske lèzòm kounye a la, yo vrèman engra. Menm pitit ki sòti nan vant ou an kann rann ou engratitid. Menm moun k ap dòmi dèyè do w la kann rann ou engratitid. Ebyen, si se konsa ke w ap gade w ap tann moun vin rekonpanse w, wap tann moun vin remèsye w ebyen byen ou te kòmanse ou te kontinye ap fè a byen w lan pral kanpe ou pap voye lajan ayiti ankò ou gen dwa wè yon moun nan lari ou di w pap ede l paske sa blese w dèske moun yo rann ou engratitid. ou gen dwa wè moun nan pwoblèm ou pap lonje men ba li, paske ou konn lonje men ba yon moun vrèman, moun nan konn nan pwoblèm, li konn di w li bezwen tèl bagay, ou rale l nan pòch ou ou bay moun nan li, epi lè moun nan wè w se kòmsi ke li pat janm pran anyen nan men w, li pa dwe w, e si w ta l mande l sa l dwe w la, li prèt pou l kale w met sou li. E lè konsa ou di bon si se konsa bagay yo ye. chak fwa m fon bagay se konsa li ye, ebyen, m pap kontinye fè bagay konsa ankò. Ebyen, lè w pa kontinye fè bagay konsa ankò, ki sa k pase w? Ou vin rete benediksyon tou. Benediksyon Bondye konn ap vide sou ou a, li pral diminye. Paske, ou sispann fè byen. e enmi an li travay konsa anpil kounya la li rann anpil moun engra menm nan legliz li kòmanse mache pran enpe moun pastè ou kite legliz la inè di maten li kite lakay li a dezè di maten li tande w lopital lal kouri lal priye ansanm avèw, lal pase nwit lan ansanm avèw, epi kounya lè w geri, lè w vin nan legliz la, menm remèsye ou pa ka remèsye l pou tan l te pèdi yo, wi Bondye sèvi avè l, wi ou te kapab di se djòb li, men tou li te kapab di non, li fatige, lap repoze, li pa di sa, li fè sakrifis la, li vin pase tan ansanm avè w, èske l pa merite yon remèsiman pou sa? Èske l pa merite yon remèsiman pou sa? Poukisa w ap fè engratitid epi w ap depoze engratitid ou a sou do Bondye? Frè m ak sè m yo, pa fè bagay konsa. Pa fè bagay konsa. Swaye rekonesan. Lè pwòp frè w, pwòp sè w ap ede w nan yon sitiyasyon, Ki pwoblèm ki gen nan sa si w remèsye moun nan? Sa sa fè w? Sa sa fè w? Si w di moun nan mèsi, mèsi dèske l te lonje men ba ou lè w te nan pozisyon ou te bezwen nan, mèsi dèske l te soutni w lè w te tonbe atè, lè w nan pozisyon ou te bezwen nan, mèsi dèske l te ankouraje w. Gen moun kounye a la, si w ap koute yo, menm dirije w pa p dirije legliz non. Menm dirije ou pap dirije legliz si w ap koute moun sa yo. Tèlman yo dekourajan. Yo dekouraje w plis olye yo ankouraje w pou w kontinye fè travay Bondye a. Yo dekouraje w plis. Epi pwoblèm ki genyen se moun legliz wi. Moun legliz k ap dekouraje w la se pa payen non. Se pa payen non k ap dekouraje w la. Se moun ki anndan legliz k ap tande k ap vin adore, k ap vin louwe a k ap dekouraje w la wi. Epi ou menm. si wap gade sou dekourajman yo a, si wap gade sou engratitud yo a, ebyen wap sispann dirije. Wap sispann dirije, wap sispann fè sa ki byen. Wap sispann fè sa ki byen ede moun. Wap sispann fè travay Bondye. Yap mete ou nan menm pozisyon an, yap mete ou nan menm chemen ke yo ye a. se pa okipe yo. Pa okipe yo. Lè yon moun fè w mal, ou menm kontinye fè byen. Lè yon moun ap rann w engratitid, ou menm kontinye fè byen. Lè yon moun ap pale w mal, menm lè se ou menm ki te ede l, apre sa se li menm ki pral pale w mal. Ou voye, ou moutre makak la pou l tire wòch, ebyen se tèt ou l kase avan. pokipel kontinye fè byen menm si se pwòp timoun ou kap rann ou engratitid lakay ou kontinye fè byen menm si se moun ki kouche dèyè dow kap rann ou engratitid lakay ou kontinye fè byen menm si wap dirije legliz ou jwenn se frè ak sèw kap dekourajew kontinye fè byen ou konn poukisa Se pou gras Bondye ka toujou tonbe sou ou. Se pou benediksyon ka toujou tonbe sou ou. Paske Bondye sipòte moun k ap fè byen. Bondye renmen moun k ap fè byen. Bondye toujou delivre moun k ap fè byen. Ebyen depi w sispann fè byen, tout benediksyon sa yo, yo fini pou ou. Frè m ak sè m yo, Ann bay lòt kouraj. Ann ede youn ak lòt. Ann sipòte youn ak lòt. Ann ankouraje youn ak lòt. Toujou remèsye youn ak lòt. Moun nan fè yon bagay ki bon pou ou, li fè yon bagay ki byen pou ou, menm si se Bondye ki te sèvi avè l, remèsye l. Li vin chache w, li mennen w al travay, se yon tan li pèdi. remèsye l. Ou gen pwoblèm li lonje men ba ou, menm si se gras Bondye ki te tonbe sou li, li fè sa, li koute vwa Bondye l fè l, remèsye l dèske l obeyi a la vwa de Dye. Pastè ou vin pèdi tan ansanm avè w nan lopital, remèsye l dèske l obeyi a la vwa de Dye. Frè m ak sè m yo, an nou viv konsa non. An nou viv nan lamou. An nou viv nan respè. An nou viv an rekonesans. Lè nou fè sa a, n ap jwenn benediksyon Bondye. Jezi Kris pa janm sispann fin fè byen menm lè lèzòm engra. E nou menm, nou se disip Kris, e nou di konsa ke pou nou pa janm sispann fin fè byen menm lè lèzòm engra. Frè m ak sè m yo, kontinye fè byen, Bondye beni w.